Anpil moun konnen Alex sou non aksyonè, e aksyonè a gen yon definisyon, men Alex se diferan ojoudwi, kiyès Alex ye? Tout moun deja konnen m, e ki sa ki konnen m deja tou, e m ap voye di nou sa, mwen se Joseph Alex, petèt Pòtoprens, e demen m pou manman m tou, e grandi Dèlma. E mwen te chwazi mete pwogram sa nou ap fè la sou pye, se vu avèk tout sa mwen wè mwen menm mwen benefisye nan lavi m, epi kòm m pa jis gade pou mwen men m pa vle gade tèt mwen kòm yon moun spesyal pa rapò avèk anpil. M vle chak sa m jwi kòm privilèj nan lavi m e ke m ka rann yon lòt moun etap m ap kite a pou li menm l ap franchi ladan l. E ke se rezon sa k fè mwen rele yon mouvman k rele aksyonè. Mwen mete mouvman an sou pye m rele l aksyonè e gen anpil moun dèfwa ki wè m ki di, yo, m pa wè misye se sanble yon aksyonè. Misye sanble yon flannè, yon bagay de referans epi pou misye rele tèt li aksyonè. Men lè m di yo men kisa aksyonè a vle di, aksyonè a se yon, li defini konsa, Ayisyen k ap sipòte yo onè. Se di mwen salye tout moun ki sipòte yon lòt moun oubyen chak grenn moun ki sipòte yon moun. Menm lè w ap travèse yon lari, wè yon granmoun ki pa ka janbe lari a, ou pran men l, ou travèse l apre w fè wout ou ankò, onè pou ou. Sa se sipòte ou sipòte l. Sipòte yon moun se pa ba l yon milyon. Men, se kreye yon strateji yon jou pou moun nan li menm li ka depann de pwòp tèt li. Nou konnen kèlkeswa sa k ap fèt nan kèlkeswa domèn li ye a. Se on premye moun ki te di m pral fè sa a pou l fè. Sa vle di toujou gen on wòch ki te depoze avan. Se menm jan tou pou moun gen on sak diri, se on grenn diri yo mete nan tè a, epi ki vin bay on pakèt diri. Eske nou pran egzanp mayi, lè moun ap plante mayi, li fin fouye tè a, l lage de twa grenn epi w ap jwenn on pye mayi ki gen on pakèt epi, epi nan epi sa yo gen on pakèt grenn. Alò se idèm pou edikasyon. Se menm jan an, si w ede yon timoun, yon lòt ede yon lòt, se konsa y ap miltipliye. Epi n ap gade pou n wè ki valè timoun ki konn li nan peyi a. Timoun se baz yon sosyete. Kèlkeswa jan w kapab la, ede timoun nan, pataje konesans nou avèk yo.
Timoun sa yo pètèt demen yo pa konn kisa yap ye nan sosyete a. Men m rete kon jou tankou mwen menm m gen de temwayaj mwen ka bay. Timoun yo gen pou kanpe devan w kamera tou pou yap di, m sonje te gon mesye, yon bon jou k debake la, nou fè yon pakèt tan n pat wè l, ki te konn vin la. M konn vin la m konn montre timoun yo chante, m konn vin fè klinik la.

Tankou sa m ap fè la, gen moun ki panse m gen òganizasyon pou m ankò. Nòf, e m òganizasyon. Jisteman, m ta pral mande w èske w jwenn sipò pou fè sa w ap fè a la jodi a? M pa gen ni Leta, m pa gen ni òganizasyon ki ban m kòb. Sa m ap fè a, se kòb mwen gen ki rantre nan men m. Mwen mete yon bidjè sou pye, mwen di, si m gen 200 dola nan men m, anvan m al nan klèb, anvan m mete nan esans nan machin mwen, anvan m ba yon zanmi, m ap fè yon bidjè anyèl. Paske m konn lekòl pral ouvri. E tankou ane pase m te prèske sanble 2 mil konbyen dola ameriken. Ane a m te prèske sou 3 mil men m te vin fè yon aksidan e kòb la vin pase nan achte pyès eksetera. Men m di pou sa mwen menm mwen vin ye m pa t espere m dwe fè yon bagay chak ane. M gen kèlke zanmi nan dyaspora ki konn ap gade m ki se fanatik mwen e gen kèk emisyon m konn fè sou Facebook. Yo toujou ap gadem. E nenpòt bagay mwen di map fè, m pa janm pran like 2 mwa 3 mwa pou m lanse yon pwogram. Kidem di m si m lanse pwogram sa 3 mwa oubyen 2 mwa davans, m te ka mete 500 timoun lekòl alèz. Ane pase m chita m peye lekòl pou 60 timoun epi san konte lòt moun m voye tout lekòl. Ok. Byen ke m pat fin peye ane a pou yon pakèt paske gen moun ki te fè m pwomès pa emosyon. Lè yo rive nan mitan wout, vu avèk okipasyon pa yo, Nou ka petèt vin pran bagay la a la lejè, men mwen menm, sa se kwa m, se lavi m, se responsablite m. E m p ap di mantal moun sa yo li ize non, men mwen menm m ap kenbe mantal mwen jan l ye nan mayo m nan. Se pa yon 6 lan, li tèt anlè non, sa se yon 9 li ye. M ap kenbe mantal la 9, paske nan moman sa nou wè k ap fè a la, se sèl aksyonè a mantal 9 ki ka fè l.